Medam mesye chè zanmi bonjour maten an se yon plezi pou nou ansanm pou nou kapab etidye la pawòl de Dye nou gon trè bèl leson ke nap etidye ankò pou semèn sa a se leson nimewo 9. ki gen pou titr Un ministère fondé sur l'amour Un ministère fondé sur l'amour avèk ou frè Louis Max Manassé Jistavan ke n rantre nan leson entwodiksyon leson pou jodi samdi 22 out 2026 Koube tèt ou sansibleman tandike nou pral priye Bondye. Imòtèl Wa dèsye, Etènèl nòtre gran Dye, nòtre Pè, maten ankò, n ap di w mèsi pou gras ou, pou byenfè, pou lanmou w manifeste anvè nou. Alòske w fè nou dòmi, nou leve maten an byen vivan e aprezen nou pral etidye pawòl ou. Ke Sentespri ou kapab akonpaye nou, beni moman sa pou nou, beni joune saba sa pou nou, fè nou gras, padone peche nou, nou priye konsa o non de Jezi, amèn. Deja n ap di w bon saba, bon saba medam mesye, paske nou deja pral legliz, n ap swete ke Bondye beni w, pèmèt ke joune sa kap pou ou yon joune de benediksyon.

Anpil, kè m te sere, se ak dlo nan zye mwen te ekri nou. Mwen pa t fè sa pou fè nou lapenn, non, se vle mwen te vle fè nou konnen jan m renmen nou anpil. Medam, mesye, chèzami, atravè leson jodi an ki se. Leson 9 Nou wè Pòl ap pale avèk kretyen Kòrent yo. Pòl atravè leson jodi an ap esplike soufrans li, mizè li, difikilte li, toumant li. Se sa Pòl ap esplike atravè leson jodi an. Kote Pòl nan vèsè a memorize an, li di. L ap ekri kretyen Kòrent yo, Se avèk yon kè boulvèse, se avèk anpil kè sere, se avèk dlo nan zye l ap ekri yo. Se yon fason m di w Pòl te vrèman toumante, Pòl te vrèman boulvèse, Pòl te tris anpil lè l ap ekri kretyen Kòrent yo. Men l ap ekri yo, li di yo, e li byen di, li pa p ekri yo pou l fè yo lapenn, li pa p ekri yo pou yo dekouraje, li pa ap ekri yo pou yo atriste, men li vle enfòme yo, li vle fè yo konnen kòman li gen lanmou pou yo, kòman li renmen yo, kòman li vle pataje soufrans li, difikilte li avèk yo. E se nan pati entwodiksyon leson an, Pòl kontinye pou di, La vie de Paul n'a pas toujours été facile outre la prison et les situations en mettant la vie en danger sa ki enteresem nan leson an Medam mesye chè zami la vie kretyèn nan menm li pa yon bagay ki fasil Lavi kretyèn nan p ap toujou woz, lavi kretyèn nan se pa byen bwè, byen manje, lavi kretyèn nan se pa dòmi ou leve epi tout bagay ale byen pou ou. Lè w kretyen, se pran kwa a, chaje kwa a pou w kapab kontinye avèk Jezi. Si w vle Kretyen, si w vle pèsevere dans le Seigneur, ebyen se pran kwa a mete sou do w pou w kapab mache avèk Jezi. Paske li pap fasil. E se sa Pòl ap esplike kretyen Kòrent yo. Li, Pòl twouve l dan de sitiyasyon kawotik, dan de sitiyasyon difisil. Sitiyasyon tèlman difisil, pafwa sitiyasyon mete lavi Pòl an danje. Yo ba Pòl kou, yo souflete Pòl, lè Pòl nan vwayaj pou la predikasyon de levanjil, ebyen yo bat li, e yo bat li avèk de vèj. Pòl Twouve l nan sitiyasyon kote ke yo lage l dan labim, Pòl ap pase lannwit, lajounen san manje, Pòl an peril, lòske Pòl ap vwayaje, paske pa bliye, Pòl vwayaje de vil an vil, pafwa se bato ke l pran, lòske li sou lanmè a, ebyen, Pòl, lavi l menase, lavi l an peril, lavi l an danje. Ebyen, se pa sèlman payen ki mete lavi Pòl an danje. Se pa sèlman payen ki met Pòl an difikilte. Ou jwenn de pwòp frè li, de fo frè. De fo frè. Andan legliz lan gen de fo frè. Mesaj sa yo se pou nou jodi an. M mèt di Pòl pa p ekri. Kretyen Kòrent yo, Pòl ap ekri legliz de no jou, M kontan pou m di w maten an, lavi w kapab pa diferan ke lavi de Pòl. Gen anpil nan nou m konnen ki se kretyen, gen anpil nan nou m konnen k ap milite, nou rankontre pa mal de difikilte, nou rankontre pa mal de pwoblèm anndan legliz lan, Gen de fo frè anndan legliz lan ki mete nou an difikilte, ki mete lavi nou an peril, ki boulvèse nou pafwa. Men m kontan pou m di w, pa lage. Menm si lavi w an peril, menm si lavi w an difikilte, menm si lavi w an danje, pa lage. Rete o pye de la kwa ret kenbe fèm Si w an difikilte la si w ka deplase deplase men pa lage toujou rete o pye de la kwa Pòl li soufri anpil Pòl grangou Pòl fwèt Pòl pa jwenn manje men Pòl rete pèsevere se pa san rezon ki fè atravè le liv dapokalips Jan ekri Se celui qui perseverera jiska la fin sera sove. Pase ke Bondye pa peye komansman, Bondye peye la fin. Menm si w an difikilte, menm si bagay yo parèt difisil pou ou, men fè Bondye konfyans. M ap envite w al li 2 Korentyen 11, vèsè 24 a 28. W ap wè lèt lèt ke Pòl li ekri a kretyen Korent yo. Pòl te twouve l dan de sitiyasyon difisil e li te dan la solitid, kote ke li te pou kò li, men li te fè le devwa pou l ekri a legliz Korent yo. pou l kapab avize yo, enfòme yo, pou yo pa janm pèdi espwa, pou yo pa janm kite ògèy, jalouzi pote yo ale, men pito pou yo kapab rete dan lamou, menm jan Jezi renmen yo, ebyen yo menm yo dwe renmen yonn lòt. Se pou sa Pòl ankouraje kretyen yo pou yo kapab rete dan lafwa, rete avèk asirans ke yon jou sa gen pou fini. Ebyen medam mesye, son trè bèl leson ke nou pral etidye pandan tout semèn nan. Map envite ou etidye avèk nou chak jou, pa rate yon jou, pa rate yon leson. E m baw garanti wap grandi spirityèlman. Pase ekri sa yo a, se pou nou yo la jodi an. Kretyen Kòrent yo pa la ankò, men nou menm. Nou ret, nou ankò la. Pawòl sa yo ase pou nou. Ann mete yo an pratik. Ann kite yo transfòme nou. Ann kite yo fè nou grandi. Men pa kite yo pase nan zòrèy goch pou yo pase soti nan zòrèy dwat. Men pito nou kapab pratike yo nan lavi nou. E se konsa nou kapab prepare nou. Lè Jezikri retounen, li kapab jwenn nou prè pou n kapab ale ansanm avèk li. Se yon trè bèl leson ke n t ap etidye. Pou jodi an, entwodiksyon leson an, nan mande ou sige etidye avèk nou chak jou e Bondye kapab beni ou. N ap rete la pou jodi an, n ap ba w randevou demen maten pou n kapab fè pati dimanch lan. Pa bliye! Lè w fin gade leson an, ou fin tande leson an, kite yon notifikasyon pou nou. Abòne paj lan, e lè w fè sa, ou di w ankouraje nou. Kite yon kòmantè pou nou. Kòmantè ekstrèmeman enpòtan. Kite yon kòmantè pou nou, e sa ap fè nou byen.